Map fè video sa spesyalman poum fon ti pale avek Janmsotba Janmsotba son jenn gason ki sou rezo a kap fon gwo travay men map pwofite de video sa poum baw on konsèy. Paske jan w konn di a love is love Mwen pwofite de video sa m ba w konsèy Paske ou ka vle ede Men nan pa konprann jan pou ede a ou ka fè plis dega Ou wè jan m sot ba Inivèsite Dotawa 14 an detid Ou wè depi se nan politik an Ayiti li vin ye jan nèg yo met politik la la w ap echwe ladan l Paske ant sa w aprann nan inivèsite kote w sòti a ant reyalite kòman bagay yo fonksyone nan peyi nòmal, an Ayiti se vòlè ki fè politik, an Ayiti se vòlè ki leta, sa se depi ou vin fè politik la wap echwe. Premye erè w te fè se te nan dosye 2 jounalis yo te kidnape yo. Ou te vin pale nenpòt jan. Lè sa m te fè yon gwo jimnastik e ke pou m te pale avèk bawon an, e ke pou te regle pwoblèm sa. Gen lòt ti flay ou fè ankò, m pa ba yo enpòtans. Men, flay ou fè la resamman la, m pa konn si se yè, paske voye yo voye l ban mwen. Jan m sot la ban m sou kò, m se yon moun ki viktim menn. M se yon moun ki viktim. Lòt ane m ap di w m bouke, m fatige a menn. M bouke menn. Chak ane lè m panse m ap sòti nan sa m ye la, Epi, moun k ap fè manti sou mwen refoure m ladan l pi fon. Chak ane m panse pral gen yon amelyorasyon, epi moun ki pa vle wè m ap foure m pi fon anndan. Yè, yo voye yon bagay ban mwen maten an la, kote ke yo di, Babekyou vle lapè, se Babekyou ki vle revolisyon, Lanmò 100 jou avèk Jeff Gwo Lwa pa vle lapè, yo pa vle revolisyon. Bagay sa e li kap koz babekyou mouri lanmò babekyou ap sòti bò kote lanmò e lanmò babekyou ap sòti bò kote bawon plèn nan avèk jeff golwa frèm mèsi anpil pou lwanj ou an men lwanj ou an se se e nan tou lap fouyem tande menm èske ou konn fonksyònman avèk lanmò sanjou. Eske w konn fonksyonman m avèk Jeff Golois? Eske w konn fonksyonman m avèk nèg viv ansanm an jeneral? Lè m an difikilte, lè m an difikilte, lè m ap pran frap, lè bagay yo pa bon pou mwen, eske w konn kòman nèg sa yo konn kanpe, yo konn la pou mwen? Eske w konn valè fwa moun eseye kontakte nèg sa yo? Pou yo ta jwe nan tèt yo pou ta fèm yon bagay, nèg yo toujou kanpe dan yo di non, m se prezidan wi pòt pawòl yo yo pap fèm sa. Enfòmasyon sa w vin bay sou rezo a la, kote w jwenn li, kiyès ki di w li menm? Paske moun sa yo pa ta vle pou sa w konn ap detekte vakabon ki kache aletranje pou l boukannen yon peyi difisil, vakabon k konn panse yo pral fè w mande padon epi w ap avili yo pou jan w ede peyi a wè nèg sa yo e vagabon yo ye. M pata vle pou w antre nan menm dinamik a nèg yo pou w ap bay enfòmasyon san w pa konnen pou w ap di sa w pa sa w pa metrize. Èske w konnen kòmsi m alèz a Bawon Plèn nan anpil, m alèz a Jeff Volon anpil? M pa menm pale de Mikanò, de Bendji, Matyas, Krisla, Izo, Djouma. Èske w konn jan m alèz a nèg yo? Kòmsi ki relasyon m a Djouma, kòmsi tout nèg Viv Ansanm mwen gen vi m a nèg yo. Ou pa konn relasyon m avèk Wood Janjan. Yo fè manti sou mwen yo di m tap goumen anfas li, m te nan masak lè yo tap fè masak la salim men bout janjan sot nan prizon la eske ou konn relasyon m a nèg yo ou pa konn kòman pou fonksyone a nèg yo si ou se nèg mibalè ou bezwen gon lapè mibalè si ou ta vle nèg yo fè blak fè bak plato santral. M gon fòmil wi pou pale a nèg yo. M gon fòmil m fonksyone a nèg yo wi. Koman sòti a pawòl sòti a? Eske se mwen k di w li? An n di kounye a nèg yo pa t gen bon konprann. An n di bawon pa t gen bon konprann. Lè l tande mesaj sa, kisa l pral met nan tèt li? Si w ka di sa e Babekyou k di w li. Mesye m ap di nou bagay, si w ap fè politik jan m sot m pa fè politik. Si w pap fè politik, se ede w ap ede peyi a, ede l byen. Si gon sijè ou pral pale ou pa metrize, pa antre ladan l. Tande sa m di w lan frè m. Paske m se yon moun ki viktim. E sa k fè depi moun site non m la m chimè. Gen moun k ap di m, e w ap di m o, m pa ka nan live, tout moun pa ka pou mwen. E pa ou k ap di m tout moun pa ka pou mwen. Jezi k Jezi l vin sou latè tout moun pa t pou li. Bondye k bondye w pa konn gen moun kap joure manman l tout moun pa pou bondye Bondye k bondye tout moun pa pou li satan k satan k kikiki tout moun pa pou satan m pa ta ka met nan tèt mwen menm yon barbecue pou tout moun pou mwen m son nèg ki viktim de manti depi moun vin ap site non m nan manti m dedouble m pèdi san fwa m m ka pale tout pawòl nèt. Pi gwo manti m toujou ap viktim se mwen pran lajan ay pi gwo manti m toujou ap viktim e moun ki fè manti sou mwen konn poukisa yo fèl yo konnen trè byen moun kap fè politik an ayiti pa gen konviksyon pa gen santiman devan lajan yo konnen mesye ki gen zam nan men yo konnen enpòtans lajan yo konnen a lajan vre depi se pou lajan yon nèg ka trèt yon lòt. A di chak yon moun ap vin fè manti sou mwen, wap dim ou pran lajan, e sak vin fèm agresif la. Paske mwen menm Barbecue, m bay tèt mwen le swen la pou m pa moute sou rezo a vin fè manti sou moun. Mwen menm Barbecue, m bay tèt mwen kòm devwa pou lè map pale yon bagay, si m pa konnen l, m prefere fè silans ou di mwens m di l okondisyonèl. Men m pap janm pale de fason.